Mes chérie sou gon volvo dim kòm ap tande w.
Chak jou chita wap li jounal pa janm soti pwal dèyè travay pou al gade si w jwenn travay anyen bagay jounal jounal tout jounen tout jounen yo pa janm al kot zanmi w yo ditou deyò a.
Bon chérie chak jou m soti wè maten an m te soti m t ale m pat jwenn anyen chak jou m soti kounye m pa janm kwè m jwenn yon ti bras map swiv toujou.

Kote y ap fè ti travay pou ale. Ou pa kab kache anndan tout jounen konsa. Sa k pou di ou gen dwa kanpe deyò akoz zanmi w jwenn yon moun fò w ka don yon ti kòb ou pot pou mwen. Ou chita la. Lèfini tou si w jwenn fanm ki gen kòb tou, ou gen dwa pran kòb nan men yo pot pou mwen tou. Se sa m di. Ou pa jwenn fanm ki renmen w ditou k gen anpil kòb. Non cheri, m pa jwenn.
Tèt chaje. Kounye a, kot mesye k te di w konsa l ap rele w pou travay la? L pa janm di w anyen ditou? Yo poko janm rele m. M te rele l lòt jou, l pa di m anyen. Poze m yon stil.

Mòn la fè ranje rad pou li. M pa nan bagay sa mwen. Chal. Nan chal va chal al te al travay. An ap fè mesye sa. Mwen m ap oblije kite l.

Ou pa manje depi maten cheri. Non mesye a mwen se a. Gadel gadel ou pa manje depi maten cheri. Antouka kouman travay mesye sa wi. M'en ou pa tou kitel.
Mesye a pap travay ou menm. Chak jou vin la e kouche, domi epi al fè epav deyò a. Gadel menm lave li pa lave non.

Konbyen nèg pa mouye m oblije prann frè.
Ou konnen ou konnen tout moun e konsa menn de ou wè konnen karantèn korona deyò menn tout moun pa pran nan menm ou konnen bid menn nou ye afè pa mouye menn. M oblije menn ou konprann. Oblije menn sak cho menn. A monchè nèg poze la ou menm pou mande sak cho menn nan moman an frè. Ou menn ba chè tou a yo pa bon menm non menn nan semèn sa yo la menn kap pase pou mwen la menn.
Mwen tap diw sa tou freo men moun afè ou gen madanm menn ou paka gen konje travay pa gen lajan bagay sa yo pwoblèm ou èske ou pa bat may ou menn pou wè sa wap fè menn. M mache menn m al chache travay tout kote tout kote moun mande tout kote nan konstriksyon m pase m chache travay menn m pa jwenn anyen m wè bagay yo pa bon mwen menm menn m wè m gen 15 goud la nan pòch mwen la se se pandan map pase nan lari a la m wè yon dominiken la epi m di konsa. Ba yo a bro mwen di 15 goud la fè ban gen ban mwen. Oh 15 goud man sa 15 goud la ka fè la. M oblije wè man si m antre lakay la la man lè m ouvri la madanm nan pral pale tèlman pale nan tèt mwen man lap gen rezon pase ou pa gon fanm man ou pa gen lajan man pou bay man Ba yo a bro. Bon eske eske wap ka parèt avè avè 15 goud la devan madanm. Bon m kwè map reziye m man bon si m pa gen man Mwen se ou menm m tcheke lan lè a la nan baz se nou menm m tcheke la mwen si nou ka la gon bagay nan men m la a.

Se koze a menm. Si m bagay, si m bagay m ka di konsa men sa k pase m. Monchè kè n ap kenbe frè, kè n ap kenbe nan tan sa frè, kè n ap kenbe baz. Pase bagay yo pa bon menm. Bagay yo pa bon menm non frè. Si te gen yon bon leta menm, ta omwen ta amelyore bagay yo pa gen anyen menm. Sa yo fè yo te bezwen mesye.